Mwen se nou la nan yon ka spesyal pa rapò avèk yè nou konnen se te dènye jou kanaval nan vil Sen Mak e ou menm ou se youn nan reprezantan Fann Beton. Jodi an, ki sa ki eksplike prezans yo devan kamera? Yon ti koudèy Ericha Magazine. E mwen di bonswa avèk yon ti koudèy. Mwen di bonswa ak piblik la e mwen di bonswa avèk tout fanatik Fanm Beton e tout dirijan, tout mizisyen Fanm Beton tou k ap sipòte nou, tout sponsò k ap sipòte nou. Sa ki te. fè mwen la jodi, sa k fè m la jodi a, paske gen yon seri de bagay mwen k ap fèt nan Sen Mak ki vin rann pa fè m byen, paske mwen konnen kanaval se bagay pou moun pran plezi, se pa, e pa bagay pou moun ap tire manchèt, tire wòch, tire boutèy, se plezi n ap pran, s on bagay ou jwenn chak ane, ou pa jwenn li chak jou, mwen pa panse sa k ap reprezante, sa k reprezante yèswa a, gen nan kanaval. Jiska prezan nou pa ka konn kisa nou gen avèk Boulvaben, paske. Mwen ka di, mwen te konn di l, mwen pa p di l ankò. M te konn di si m, m te konn di si mwen gen yon lòt bann nan vil la, li se Boulva. Pandan ke, pandan ke mwen se moun Pòtayge, Bon Bredjenn se bann pa m, Djara se bann pa m, e Zantray se bann pa m, paske se fanmi m ki fè yo, ki ladan yo tou, ki danse yo. Men, vi ke mwen leve lavil, mwen ka di mwen te gen Fann Beton paske se mwen ki fonde l. Mwen te mete moun boulva a nan bann nan paske mwen se yon fi mwen pa t vle rete pou kò m. Lè m fonde Fant Beton an 23 janvye 2011, se te mwen menm pou kò m avèk mizisyen yo, nou pa t gen dirijan. Men Chal Erol se te zanmi m, se te jwè prefere m e te jwè mwen te apresye anpil. Avèk Absalon, mwen te chwazi mete yo nan mitan bann nan. Men Absalon toujou avèk nou, nan tout sans li toujou avèk nou. Bann nan te nan men Chal Erol. Lè Chalewòl fin rantre Sendomeng, li vin pran Jaki, li mete Jaki avèk nou. Jaki toujou ba nou bon sèvis, nou pa janm gen anyen avèk Jaki. Sa ka rive, se lòm, pa pa gen ti erè, men erè yo pa ka konprann yo, pa ka wè yo, pa konn gen tou vid kòmsi pou ta wè yo. Ok, kounye a m te vin parèt, lè ane pase, bagay ki pral mete divizyon an, kòm mwen tande anpil rimè, m ap eklèsi moun yo de sa yo tande. Avèk mwen menm. Ok, ane pase pou Fann Beton, Fann Beton te sou boulva a, e nou te gen, nou te planifye yon joune, paske depi n fonde konsa n toujou fè, chak apre kanaval nou gen yon joune nou fè. E pi apre joune an te planifye pou n te fèt nan vandredi, kounye a nan mèkredi, nan jedi Jaki ta pral peye mesye yo. Se te mwen menm avèk tout Jaki. Jaki rele m, m al jwenn Jaki, pandan m al kay Jaki avèk Jaki, Jaki ap sòti, epi nou pral nan lokal kote nou konn fè repetisyon pou pou n te ka al fè pewòl la. Kounye a, pandan n parèt, Chalewòl rele Jaki. Lè Chalewòl rele Jaki, Jaki vin tounen, li di, Men sa ki te yon ti jan. Nerve m ekskize pou ekspresyon an nan sak te pase a vrèman vre nou te mete ketmani chalerol vin mete ketmani kòm prezidant fann beton se te byen paske se te fanatik fann beton epi ketmani an tou se te afè pam li te ye mwen te apresye sa men eske pandan prezidant la pa la si nou fin planifye yon joune pou tèt prezidant la pou joune a pa fèt mwen te mwen pat apresye l se pou se sa ki te genyen jaki di marenn joune a pap ka fèt ankò M di poukisa Jaki, li di paske president la gen yon li gen entèvyou li pral reponn li pap kapab jounen a ap reouvraye li pap ka fèt ankò mwen di non Jaki se pa president la ki pral fè jounen a se mizisyen ou konn kiyès ki mizisyen fann beton baz yo gentan fin planifye men yo pote vyann ban mwen pou m al netwaye demen pou y al nan joune nou pap ka ranvwaye jounen a konsa Jaki ann jere sa yon lòt fason Jackie te di Marne kòman nou pral fè jere l paske se prezidant la pa la. M di nou pap fè l pou prezidant la bon yo pat tande m. Kounye a lè yo pat tande m mizisyen yo te vin gaye, mizisyen yo di ba yo kòb yo pou y al tchuip. Mesye yo pat ka bay mizisyen yo kòb la. Yo pat ka jwenn kòb la. Pandan ke lameri te gentan fin bay kòb, san konte kòb sponsò kòb ki ranmase, yo pat ka jwenn kòb la. Se te an de fwa Charles Herold te pote yon pote 4 mil dola ban mwen epi aprè Nan pale pale, Chalouel fin pote 2 mil dola ban mwen. Men lè kòb la vin jwenn mwen, mwen te toujou ap di ti mesye yo, men kòb pa t nan men m, m ap di ti mesye kòb la nan men m. Paske mwen menm m pa p ban moun manti, Chalouel se jwè pa m, se yon jwè mwen apresye, mwen pa vle moun betize avè l. E de menm Jacky tou ki gen anpil respè pou mwen, m gen anpil respè pou li. Men sa rive se paske Chalouel aji tankou timoun piti. Si Chalerol te pran reskonsablite l, sa ki fèt yo la pa t ap janm fèt. Chalerol pa t pran reskonsablite l nan moman yo ki fè sa ki rive a la li rive. Mwen menm sa mwen kondane nan bagay la wi. Mwen pa di non mesye yo pa t ka fè bann, yo ka fè bann. Fann Beton te gendwa sot sou boulva jodi demen yo fè bann yo. Men sèlman nou sipoze pran reskonsablite nou. Mwen panse pandan fann beton la epi boulva benn la yo te ka fon sèl yo te ka konekte m panse se konsal tap ye m pa panse tap gen lit sovaj sa yo mwen m vin wè son lit sovaj ki gen mwen tèlman pat apresye lit sovaj la sa vin koz mwen te rele komisè la yè mwen rele komisè la mwen te pale avèk komisè paske lendi lendi m pa konn kisak te genyen jaki te relem jaki di Marie-Ange mwen rele w la map pale w mwen di sak gen Li di pandan bann pa l la ap rantre, moun pa m yo al voye wòch sou bann li an. M di, O, ou si sa Jaki? Li di m, Wi. M di, Talè mwen pral, mwen pral pale avèk ti mesye yo. Si ti mesye yo fè sa vre, yo pap gen rezon. Epi lè m rele mesye, mesye yo di, Marenn, ou mèt mande PDG Marc-Antoine, men nou kot PDG Marc-Antoine nan la, pa gen bagay sa yo k ap di a vre. M di, Èske nou si sa? Yo di m, Wi. M voye mesaj bay Jaki, m di, Jaki, sa w di m nan, li pa verite non baz. Apre mwen pat tande Jacky. Rele Jacky vin rele li di Maryanje ou konn sak pase men sa map diw la ou konn sak fèm repete sa mwen patap repetel mwen repetel se parapò avèk sak fèt yèswa ki fè mwen repetel paske yo di yap fon bagay yo fèl vre e mwen jwenn anpil anpil anpil menas Jacky di Maryanje ou konn sak pase demen si Dye van palan de yè madi a demen si Dye ve pale tout moun fann beton yo E paske mwen menm, nou gentan konnen m gen Calais Vincent dèyè m e mwen gen tout gwo chèf yo dèyè m. Tout moun ki gen zam yo, se avèk mwen yo ye. Mwen menm tout zam pa m, m gentan pare. Pare tout zam pa nou. Mwen, e li menm di mwen, Fann, boulva Beny pap chaje sou boulva, se nan lokal nou l ap vin chaje. M di, Jaki.

Jacky di konsa fòk fann beton kraze men, m di a m jwenn anpil rimè de sa kot Jacky ka kraze fann beton, m di pa okipe moun yo tande kap kouri rimè yo moun yo paka fè fann beton anyen tande fann beton gentan mèt tèt li deja yo paka fè fann beton anyen epi m pa di anyen m di bon m te kwè bagay la fini kounya pou Jacky kanpe pran tanbou pou lap di moun fann beton paka fè bann se li k ka fè bann sa sa vle di epi de la m pa di anyen. Pandan m rive, Fann Beton rive bò klèb 2000, mwen gen yon pou ki frape m ki di, Marenn, pa rete nan bann nan. Paske m pa konn abitye ret nan bann. Depi Fann Beton fonde, m gen dwa met Fann Beton nan wout, mwen tounen tounen m. M pa janm tounen a bann, m pa janm rive lwen nan bann tou. Epi, lè m rive bò klèb 2000 la, m bay tout moun yon toubouyon, m vire, m vire kò m, m vire kò m, fè kòmsi m ap danse devan bann nan, m tou met kò m deyò. Pandan m chita la, e pa manti non sa m ap di a la, pandan m chita ou konnen taksi depi gen blokis sou pivè, Taxi ap kouri pase la bò ti plas. Epi m tande taxi a la bway. Mezanmi gade bagay ki genyen. Way, yo pa pran Jaki? Yo pa pran Jaki? Mwen di, way sa Jaki genyen? M di ki Jaki? M rele timoun lakay mwen m di kouri sot deyò al gade ki Jaki pou mwen. Epi lè timoun yo, timoun yo di, m pa tande anyen non se sèlman se chofè moto yo k ap pase k ap di gade kisa Jaki fè si yo pa pran Jaki men m pa konn ki Jaki. M di way, anben. Nou pa konn ki ja ke nap fè silans epi m chita men tout taksi ap kouri monte pase devan lakay mwen la m pa konn kisa k genyen m chita se aprè son timoun ki pale ki di woy bagay ki gen kan di a la e marenn li pa gen bagay ki gen kan di m di sak gen la nèg boulva boulva pase bann nan fin rantre epi yo tounen yal depoze enstriman yo yo vin kalonnen wòch karann di gon eleman waw mwen bliye non eleman an mwen bliye non l men misye se li menm ki te pran zam. Zam lè lè lè lè bagay e peyi lòk zam ki bay ki te pèdi nan komisarya se li ki te pran l se a zam sa lap li di lap tiye ni mwen menm ni Andy ni Kerry ni Pierre Richard li di lap tire nou 4 la aktyèlman la m kwè lal sendomeng maten an la paske li tap fin tire nou pou lal sendomeng aktyèlman lal sendomeng maten an la li di lap tire nou nou repete e Jacky tout bagay sa yo Jacky te di non Ok nou te eseye tande Jacky paske Jacky se moun ki abitye mache nan reyinyon bann li konn tout prensip sa ki bon avèk sa ki pa bon nan bann mwen pa panse Jacky tap rive la yo menm epi pandan an di oh kòman yal voye wòch ka an di m tande wi eleman monte gen yon gèlè gen yon pwogra gen yon ti ba. ki preske tou prè Karandy a, eleman al avèk zam ni, lap chache mizisyen Fann Beton poul tirel, men Fann Beton gentan rantre, mizisyen Fann Beton gaye nan bann, se mwen menm kap rele mizisyen yo, ki kote yo e kisa ki genyen, tout mizisyen ap dim yo pa konn anyen, mdi kòman nou pa konn anyen an, men mesye boulva yo Karandy wi. Men mesye boulva yo ka andy men al voye roch m tande yal kraze bagay pa de bagay ki pa gen epi kounya la mesye yo di m pa konn anyen non marenn nou pa konn anyen non sak di yo nan difisil sak di yo nan bach sak di yo nan lot bann se te yon sel mizisyen nou te gen ki te dotba kite ki se tet pete li pa li rele titit men li pat gen kob moto kap tann kob moto nan men andy ki pral sove de pitit andy yo avek madanm andy a timoun ki te ka andy non sa li rive lwen. M santi li rive twò lwen. Epi, tousuit, mwen, mwen parèt la, mwen rele Komisè a. M di, Komisè, èske w ade sa nou t ap jije amidi a? Ebyen, men l vin pi grav. Men mesye yo ale lotbò a, y al voye wòch ka Andy. Li di m, Èske m si? M di, Wi. Epi, lè m ap parèt, m, m di, Fò m al gade. Epi, mwen kite lakay mwen, m prale lotbò a. Lè m rive vwa mwen vre, mwen jwenn Komisè a te lotbò a. Li wè tout bagay yo. Katye a blanch. Yo fè m konnen menm eleman sa a pandan l ap kraze pano solèy ki bò Makantwàn nan. Makantwàn mande l poukisa. Li di Makantwàn talè l pa met trip li deyò. Men non. M pa ka kwè pou plezi ki pral rive lwen konsa. Nou se moun Senmak. Apre kanaval, tout moun pral wè moun. Senmak pa gen anpil ri. Li pa gen anpil, li pa gen anpil ri. Nou se moun Senmak. Nou pa moun vini, nou pa moun andeyò. Sans sa yo nou retire yo nan nou menm. Sans ti mantal sa a, an nou retire l nan nou menm. Jaki ou twò eklere. Jaki santi nou maten an. Si nou te gen yon sè nou ki te ka an di. Si nou te gen yon frè nou ki te ka an di. Nou te gen yon fanmi nou ki te ka an di. Epi li te viktim de sa n ap fè a. Kòman nou t ap santi nou? Li pa fè sans. Se fè maten an mwen te mwen te rele Andy paske mwen te rele komisè a ankò epi mwen gen kèk mesaj mwen jwenn mwen te voye bay komisè a tou. Mwen te voye mesaj yo bay komisè a pou l te kab tande tout sa k ap fèt yo, tout sa k ap di yo. Mwen te voye yo ba li. Li te di mwen kote Andy m te mwen te mwen te di l Andy la men li pa avèk mwen la. Li te di l pral rele Andy. Kounye a Andy sòti ou konnen e mwen menm ki ki fè manje pou tanpèt. Kounye a m t ap fin bay jwè yo manje kounye a aprè pou m te al fè yon seri de bagay men mwen te di mwen t ap tann nou avan pou nou pou m pou aprè aprè entèvyou a kounye a sa k ap fèt yo moun ki blese nou gen anpil e nou gen 3 moun ki blese dimanch ankò dimanch pase mwen gen yon ti kouzen m ki pran 3 kout kouto. Li se pitit Olibris. Li se ti Ènès Olibris. Mwen gen de medam Fòlib ki te pran kout kouto. Mwen gen yon mizisyen ankò ki te keri. Bon eleman ki kase tèt keri a, yè lè l vin avèk zam li, li di, wè m kase tèt ou? M te kase tèt deja kounye a se tchwe m ap tchwe. Yo fè m konnen maten an la l se Domeng la. Dimanch pase, yè madi a, nou gen 4 moun ki te blese men se te moun ki te sou katye Kotandji ki t ap antre. Fanatik, kèk fanatik ki t ap antre Kotandji ki blese. Epi nou gen, ekskize, nou gen moun ki konn pote drapo pou nou Janko, moun Boulva ba l kout boutèy nan tèt. Yo te di m li te vrèman grav paske pandan m ap di w sa, mwen poko wè l paske yè lè pou m ale lopital la, mwen te gen yon pakèt moun ki t ap. ki tan ti jan fistre m mwen tan ti jan fistre anpil m pap ba nou manti mwen fise paske mwen pa wè poukisa sa yo rive m pat vle sòti ankò mwen te jis rive karanzya mwen te tounen men mwen poko wè janko se komisyon map jwenn epi mwen voye moun al wèl tou.